Ou gen zo cheri, e kòm ou felisitem se pa nenpòt moun ki gen ase de kouraj pou l felisite yon moun. Men mwen gad yon ti jan gaye, mwen kamera, mwen. Bon, pou byen di w, m te bliye di w sa tou. Gen bagay ke w pa di m? Mwen, mwen se yon kameramann 1 e answit mwen se yon aktè k ap travay nan yon pwodiksyon ki rele e Zanmi Sine. M kwè ou konn, m te vè w al gade sa. Wi, m t al gade sa.

Mwen an fas mwen, sa fè m panse anpil bagay. Waw! Egzanp? Mwen anvi anbrase w. Serye cheri. M te gentan konnen w t ap tann a moman sa. Anpil.
Sa vreman vreman vreman fè kè m kontan. Evre? Wi.

M ta renmen konnen kòman w santi w nan moman an paske w bò kote m. Hum bon m te vrèman m vrèman santi m alèz epi m tap tann amoman an tou. O serye? Wi Kòm ou pat janm ou pat janm ou pat janm envite m lakay ou. Mwen te konn envite w pa di sa cheri. M te toujou konn envite w lakay m ou pat janm vle vini. Epi ou ret nan pil kay sa yo pou kò w.
Epa mwen bon pou byen di w lòt semèn nan epa mwen sèlman kap ret ladan l. Hum sa fè sa?

Ou manje deja? Mwen panse m ta poko manje non, men m pa gen gou. Paske m avè w m pa gen gou. Wa, e sa m ta pral di w. M ta pral di w mwen konn sa ki fè ou pa gen gou a. N ap kite manje a pou lòt lè.
Mèsi bokou. Apre sa, sa w fè? Mwen la cheri, m ap panse avè w, ou konnen ou menm ki priyorite m. Toujou ap panse avè m. Bon, ou konn sa trè byen byen. Pandan se tan, w ap panse a lòt? Non.
Ok. Ou gen pou konn tout bagay. Premye di w san ou lavi m t ap san sans manmi. M ta swete sa. Paske m konsidere w tankou yon ti dlo, mwen m se yon flè k ap vide nan rasin mwen.
Bèl bagay. Wi.
Ok.
Felisitasyon pou kay ou, pou chanm ou. Yeah, bae.
Vrèman.

Anfòm wi papi, e ou menm kòman ou ye? Papi trè byen, ou konnen. Sèlman jou a ap avanse sou nou la, n ap panse avèk chalè a. Ou wè m pou m al wè pitit fi m an, ou wè m tou sa.
Anyen, m ap tann ou tou wi papi. E sa m wè, pare di w ankò non cheri, vin wè. M gen yon sipriz pou ou wi papi. Ou gen sipriz pou papiw, pa la papiw non cheri.
Bon papi m gou ti menaj, jis m pat vle pou Elovin te konnen m te vle mwen pote tou sa avan. Ou gen menaj?
Hahahaa Felisitasyon ma cheri, felisitasyon sa fè plizyè jou m tap tann ou vrèman pou prezantem yon moun paske ou gen laj mwen renmen ou konprann, Fok mwen enjoy ou bon wi. Pat vle pran nenpòt moun pa esa fèm tap tann ou tap tann ou konnen m te nan laj poum te renmenw menm jis tap tann cheri bon kounye a m. An nou pa wè de bo a selman ki profesyon l cheri. Bon li jwe nan avèk de twa zanmi li son kameraman yon production bon yap byen fonksyone. Bon m pat menm m pat menm atann a sa se lakay m t ale lotre jou m pap ba w manti. Epi lè m rive m wè bagay yo epi lè m poze l kesyon li di m sa cheri. Kontan l se aktè sinema.
E pa di l sa non men m gen. Tòg la pye kamera la. Lè m ap vini ou konprann m ap pot ti bagay pou li pou l wè ke papa w gen ti bagay nan men l. Ou konprann? Ay gason yo renmen sa deyò a.
Ou e pa pot ti bagay. Ou byen fèt. Aww bèl bagay cheri. Bèl bagay. Ok bon pandan se tan w ap di sa cheri.

Di m non cheri, pou ki sa w te sou sa pou m? M bezwen yon gwo favè nan men w cheri. Ki favè li konsa? Bon m pa konn si l ap posib. Pa gen anyen ki ka rann posib pou ou pou m pa fè l posib. Enposib pou ou pou m pa rann li posib cheri. M ta swete sa. M mèt swete l depi kounya.
Bon. Yo apèn rive nan, yo di m e se sou egzamen pou papa m. Epi papa m gen pou l opere pou l vini pou l ta opere. Bon. M pa wè, m pa wè lòt moun ankò pou m ta mande. Kisa papa w gen? Bon li gen kansè. Epi y ap voye l isit pou l ka vin opere. E answit? Bon, ou konnen m nan kay kote m ye a, nou gen nou plizyè medam, sa vle di kay la pa pou mwen sèl. Bon, m pa ka, premyèman m pa ka resevwa l. Epi bon nan moman an m pa ka soti tou pou m al fèmen yon kay. Bon. Kòm m konnen w renmen m, m panse ke nenpòt bagay, m ta mande w ke w ka rann mwen li. Ou nan yon bèl kay, yon gwo kay pou kò w tou. Mwen nan moman w ap viv pou kò w, m swete ke ou te ka ede m.
Ede w nan ki fason? Nan fason ke bon, kòm l ap vini, l ap jis fin fè operasyon, aprè operasyon ke l ap retounen bak. M panse ke li te ka rete la avè w atake li fin fè operasyon, aprè sa l ale. Kòm se pou m pran papa w pou ou l vin ret la? Non, m'a mande pou l vin rete la, men pou ti tan ke l'ap fè aprè operasyon epi pou l'ale.
M twouve sa vrèman enposib wi cheri. Kòman sa? M pa ka pran papa w pou m vin mete l la men, li enposib. Dèske tou rete a, tou rete ansanm avè papa w la menm. Men non, men ou konnen m'ap viv avèk plizyè moun, m'pap viv nan kay pou kòm mwen, m panse ke Si m avos e si m gon pwoblem panse ke ou te ka edem? Bebe se avò mwen e m pa avè papa w. Wi m konn sa.
Men fok ou konnen se yon kalte. Konsa tou m te ka al nan kay pou kòm ou te di m resevwa yon moun pou m tap resevwa l. Tout moun pa panse menm jan. Ok. Dayè m twouve sa vreman enposib pou m kenbe papa w pou ou.
Anben kounye a moke ou pwa a menm vre. Pat kesyon de sa menm, sa paka, sa pa rive nan renmen, renmen an pa rive jiske la, lanmou an pa rive la. Sèke. Jis pou papa w malad pou m ap resevwa l lakay mwen pou w non. Ok.
Sèke si se ke yon moun pa w ki te malad tou bon sèke konsa m t ap reyaji? Bon bebe, m pap ba w manti, dayè ou kòmanse gate san m, vomye w lakay ou menm.
Voye foto nan las la ou.
Ok sa m te bezwen an m jwenn li. Ki sa w te bezwen?
M panse ke nan ka sa si ke nou t ansanm ou te ka kanpe avè m. Kòman mwen kanpe avè w la? Bon m di w yon bagay, ou panse ke lè m te di w mwen prè pou ou nan tout sikonstans sa ou panse m t ap prè pou ou nan maladi papa w tou? M pa gen lopital men. E vre?
Ah dayè fout ou deyò lakay la la vin palem de bagay maladi papaw vomiw mete w deyò silvouplè Ah e konsa?
Wi vomiw mete w deyò. E konsa w te renmenm la? Lanmou an pa rive jiske la nan afè maladi papaw non Ok. Non dayè m pa gen lopital bò isi a mèsi ou mèt ale mete w deyò silvouplè banm kanpe pito. Mèt mèt ou deyò.
Ok.
Banm ouvè pou, banm ouvè pou. Kenbe kòt an tou. Ah mèt ou deyò, ou pale twòp. Mèsi. M pa gen lopital bò isi a. Sè ou, sa fè ke dèfwa lè yon gason di l pap annafè avèk fanm ayisyèn li gen rezon l men. Fanm ayisyèn nan toujou gon pwoblèm. Toujou gen yon bagay ki enpozan. Men l vin la yon dosye papa l. Mande m pa gen lopital la fou. Sa fè menm. Yo sa gen menm piti. Sa gen ou kraze sa. Yo kaka voye menn. Kòman sa k pase.
Sa w konnen menn. Ti fanm m al nan chanm ou avan yè la. Sa w konnen pèmèt li vin di m sa w.